Byenvini tout moun! Jodi a, nou pral pale de atis sa.
Wè la a gon dyare nan lari an. Travis Scott. I get those goosebumps every time I need the Heimlich.
Jacques Berman Webster ii. Li fèt 30 avril 1991 nan Houston, Texas, Se yon atis pwodiktè ak antrepenè, ki vin youn nan figi enpòtan nan endistri mizik mondyal la. Li grandi nan vil Missouri City, Texas, kote li te viv ak grann li pandan premye ane lavi li. Paran li te travay anpil pou ba l yon bon jan edikasyon, e yo te ankouraje li pou swiv etid li nan Inivèsite Texas nan San Antonio, men atis la te deside kite lekòl pou li konsantre li sou mizik. Travis Scott fè premye aparisyon li nan mond mizik la nan kòmansman ane 2010 yo. Li fè pati yon mouvman nan rap kote li melanje son diferan tankou, rap, trap ak pop. Premye albòm li, Rodeo, te sòti nan lane 2015, e li te gen gwo siksè ak chante tankou Antidote. Men, li vin vrèman popilè ak albòm li Astroworld ki te sòti nan lane 2018, ki gen mega-hit, Ti Komod, li te featuring avèk Drake. Atis la te kòmanse mizik avèk yon gwo enfliyans sou jazz ak soul, paske papa l ak granpapa l tou de te mizisyen. Enfliyans sa yo fonn son eksperimantal li pote nan rap. Li chwazi non sèn li kòm yon omaj pou tonton l ki te rele Travis, yon moun li te konsidere kòm yon ewo. Scott, se yon lòt non li te pran nan onè pwodiktè Kid Cudi, ki gen vrè non li, Scott Mescudi, youn nan pi gwo enspirasyon li nan mizik. Travis te gen kèk ensidan nan konsè li yo kote fanatik yo te blese paske li gen yon enèji estrèm lè li sou sèn. Yon konsè Astroworld Festival an 2021 vin yon trajedi kote plizyè moun te pèdi lavi yo. Travis Scott gen yon gwo lanmou pou sinema, e li te patisipe nan plizyè pwojè vizyèl ansanm ak direktè ki gen renome tankou Harmony Korine. Li renmen enkòpore eleman sinematik nan videyo mizik li yo. Nan karyè li, Travis te gen kèk kontwovès, sitou ak fason li ap fè pèfòmans li yo. Li te arete plizyè fwa pandan konsè paske l ap ankouraje fanatik yo fè dezòd. Travis Scott te resevwa plizyè prim ak nominasyon pou travay li nan endistri mizik la. Men kèk nan prim enpòtan li te genyen. BET Hip Hop Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, Teen Choice Awards. Malgre Travis Scott poko genyen yon Grammy, men li te nomine plizyè fwa, espesyalman pou albòm Astroworld ak chante si komod. Travis Scott se yon gwo fanatik baskètbòl e li konsidere spò sa a kòm spò li pi renmen. Travis Scott e kolabore ak anpil atis popilè nan endistri mizik la, sa ki fè l vin yon figi enpòtan nan divès mizik. Men kèk nan kolaborasyon ki make karyè li. Drake, Youn nan pi gwo kolaborasyon Travis Scott se ak Drake sou mega hit Sikò Mòd nan lane 2018, ki fè pati albòm Astroworld, chante sa te gen yon enpak mondyal. Kanye West, Travis Scott te travay ak Kanye West, yon atis ki enspire l anpil anpil. Kid Cudi, Travis Scott toujou di Kid Cudi se youn nan pi gwo enspirasyon li genyen. Rihanna, Travis Scott te kolabore ak Rihanna sou chante Woo nan albòm an. Ayiti. Quavo. Travis Scott te gen yon relasyon mizikal sere ak Quavo, youn nan manb gwoup Migos yo. Li fenk sòti yon mizik avèk Ice Spice nan moman menm map fè videyo sa. Videyo sa ka gen anviwon 2 mwa sèlman depi l sòti. Travis Scott te atire anpil anpil atansyon, sitou ak relasyon li te genyen ak Kylie Jenner, youn nan sè Kardashian yo. Relasyon sa te kòmanse an 2017 e ansanm yo te gen yon pitit. fi, Storm Webster, ki te fèt premye fevriye 2018, yo te yon koup ki te trè popilè nan medya yo, menm si yo te eseye kenbe kèk aspè nan lavi yo prive. Travis Scott ak Kylie Jenner souvan pataje foto ak videyo pitit fi yo sou rezo sosyal yo. Yo parèt kòm paran ki toujou ap moutre lanmou ak afeksyon pou pitit fi yo. Pa egzanp, ann gade videyo sa. Ou love you most!
Pa wè w.
Sa montre w vrèman ke atis la prezan nan lavi pitit li. Travis Scott se pa sèlman yon mizisyen, men yon kreyatè ki kontinye revolisyone kilti popilè ak mizik li, pandan li rete yon papa devwe ak yon figi enspirasyon pou jenerasyon an. Pa bliye follow mwen sou Instagram. Mwen kite link lan nan bio ak nan premye kòmantè videyo sa. Mèsi pou sipò w. Si w te renmen videyo a, asire w ou abòne ak chanèl la, like li, epi pataje l ak yon zanmi w paske gen pi bèl kontni k ap vini. Orevwa, na wè ankò nan yon lòt pi bèl videyo. Kèch! Kèch!